an n di, aspè ki lye avèk kesyon eleksyon, men ki lye tou avèk kesyon sekirite, piske se li menm ki kenbe deba a jodi an nan peyi a. E n konnen Konsèy Elektoral la, li pibliye kalandriye li, e gouvènman an di eleksyon le 13 desanm 2026. Evidamman, se yon pwojè. Men yè, lè n te resevwa la, Lucien Jura, li menm k ap fè yon travay onivo kesyon kominikasyon nan gouvèneman an, nou wè kouman l te prezante 1, 2, 3, 4 sa ki fèt pou eleksyon e avèk nivo elegans li e fason ke l te alèz tou pou l te montre diferan pwen yo jiska 5 ou 7 pwen kanpàn sou kesyon eleksyon an. Men nou wè avèk ki difikilte pou l te montre sa ki fèt nan tèm davanse pou kesyon sekirite a. E petèt se kesyon tout moun ap poze kanpan. Wi, gen avanse kap fèt. Efektivman, pou kesyon kalandriye, pou kesyon bidjè, pou kesyon enskripsyon de elektè, pou kesyon enskripsyon de kandida. Pa egzanp, gon lis la gèt ap sirkile, lis ansanm de goupman politik ki anrejistre deja nan CEP a.

Senatè Latortue tap montre e kouman e kestyon e angajman l sitou pou kestyon sekirite a, kòman li menm li met pye l atè. E yè ankò, Senatè Latortue te ankò sou TikTok, fò m di w sa, Senatè a vin trè trè trè, kòman m ta ka di sa, rezo sosyal, de tanzantan li fè yon ti enfòmasyon pou l di men kòman sitiyasyon ap evolye. Enben li bat bravo pou 350 sòlda sa yo plis anviwon 8 char ki debake nan Latibonit lan pou al gade kesyon an. Men jodi a, jan w t ap di l la kanpann, se nan ki pwen nou ye, ki kote nou ye, e lèzeleksyon se anviwon 4 mwa. Mentnan, èske n ap rive veritableman degaje sitiyasyon an? Èske n ap rive veritableman mennen pwosesis lan e kote n ta dwe mennen ni? E pou pèmèt efektivman ke eleksyon yo yo reyalize men sitou sekirite tabli e pou eleksyon kapab reyalize e ou tap di l maten an e le konseye le prezidan du konsey elektoral mesye Derosier m tap gade avèk ki difikilte mesye Derosier tap li menm e kòm ta ka di sa prezante e ansanm de aktivite ke CEPI ap gen pou fè pou rive jiska nan pwosesis la men difikilte ki te gen sitou kanpay Se lè ke jounalis yo tap gade kestyon sekirite an avèl. E m te wè, li te trè mal alèz. E se pa sèlman li menm, se tout moun nan gouvèneman an, jodi an, sou kestyon sekirite a ki trè mal alèz. Sètènman, yo kapab bat estomak yo ke bon, CEPA nou rive mete yon kalandriye elektoral, nou rive ap fè enskripsyon kandida, nou sot fè enskripsyon pati politik, nou fè enskripsyon gwoupman politik ki fini, kounye a ou al antre nan enskripsyon regwoupman. Men jodi a, pou rive nan. Kounye a, pèmèt ke moun sa yo kapab deplwaye sou teren an, dayè yo t ap poze l de kesyon, èske moun ki ap nan zòn kote ke gang yo okipe a, èske y ap ka vote tou yo menm? Donk sa a kesyon sa a pa t ka reponn, ou wè l te tounen balon an nan pye gouvènman an, ou wè l, e trè souvan e CEP a li menm li tou li kantone l nan zòn eleksyon an, e l pa vle deplase ladan l, ou wè. Alò deba ki t ap fèt la sitou Mackenson a remake. E lè yo poze kesyon sou moun ki pat gen, ki pap gentan enskri, selon sa dekrè an di, li di li menm lap reponn selon dekrè an. Dekrè an. A un moman done se te lasan, se te ekeran, se te un peu ridikil. Paske se ki è è, se ki nè pa nè pa. Wè. Mentnan wap tande yon antrevu e. Ou gen enpresyon ke a moun wap fèl lan li tandel pa konprann. Paske se ki yè se kwa? Gen yon dekrè ki sòti. Mm-hmm. Gon kalandriye elektoral ki ki sòti 27 jiyè. Pral gen enskripsyon de kandida. Nan dekrè an li di 2 mwa avan enskripsyon de kandida, yon moun ki nan kolektivite teritoryal, ki gen yon pòs yon wo fonksyonè, li dwe bay demisyon l 2 mwa avan. Vwala ke, ant dat piblikasyon kalandriye an ak dat y ap fè enskripsyon an, pa gen 2 mwa. Kounye an, prezidan an di l ap rete nan sa ki ekri nan dekrè an, men se ki yè se ke ou pa bay moun yo 2 mwa vre. Sa poze yon pwoblèm jiridik, kanpany. Men, se pa posib. Ou pa ka pini yon moun sou yon lwa ke l pa t okouran. Paske se kòm si m di w, Mackenson, an n fè emisyon an. Menm si talè pral gen anpil amizman piske nou gen sèvitè blagè ki ap prezan nan kay lan jodi an pou n al paske se vandredi gon jan pou n tèmine jounen an. On rilaks.
Egzakteman.
Men se kòm si m di Mackenson ann fè emisyon an. Mwen mikwo pa m nan m fè ouvè l dèyè an nan reji an e m fè fèmen mikwo pa w lan. Epi nou di nap fè deba. Lèw pale piblik lan pa tande anyen. E lè oditè yo oubyen entènot yo fè siy sou tiktok lan oubyen sou Facebook oubyen sou YouTube yo di mikwo Mackenson nan pa louvri. M pa dakò louvri l. Men m di non deba kontinye. Paske ou pa ka se konsèy elektoral la ou ye, ou travay sou kalandriye, ou travay sou kesyon dekrè an tou. Ou wè, ou mande moun yo 2 mwa, ou pa ba yo 2 mwa. Gon pwoblèm. Donk sa poze yon pwoblèm jiridik kanpa. E m panse pou mwen menm, m panse pou mwen menm, moun sa yo ki pral, m ta ka di, k ap viktim de sitiyasyon sa a, yo gen le bon dwa bò kote yo. E m panse la a, desizyon sa a, m pa pwofèt non kanpa, m pa divinò. Men m panse CEP a, avèk tout gouvèneman an, yo pral retrakte spesifikman sou kesyon sa a. Lè m di yo pral retrakte, son dekrè. E men dekrè a pa gen lòt jan non, w ap fon amandman. Sètadi, gen de desizyon ki pral oblije pran pou amande kesyon sa a, sitou pou moun ki nan kolektivite teritoryal yo. Paske moun ki nan kolektivite teritoryal yo, notamman lè zajan enterimè, Yo di ke moun sa yo, yo dwe demisyone dapre lwa elektoral, dapre dekrè elektoral la, yo dwe demisyone 2 mwa avan enskripsyon kandida yo. Or, enskripsyon kandida yo li fikse pou 20 out 2026. Or, kalandriye elektoral la, li pa menm te pibliye 1 mwa avan lansman enskripsyon kandida yo. Donk nan sans sa a, si w di kandida a, ou di mwens ou di moun ki gen veleyite pou l vin patisipe nan eleksyon an, li dwe demisyone 2 mwa alavans, or kalandriye a pibliye l pat menm te bal 1 mwa detèval. Donk li pat okouran. E li menm li pral di sètènman li te pare pou l te demisyone, men li pat ko okouran de desizyon sa. Sètadi ou pa ka pini yon moun sou yon lwa, dayè lalwa retoraji sèlman nan sans ke l ta favorab a lakize. Or, au contraire, la c'est l'inverse, c'est que li kloure moun sa, li kondane l. Wi men, men, se, se, se, an tou ka, mwen m panse ke se, fòk konsèy elektoral la pa kreye de pwoblèm depi a la baz. Eske w wè sa gon sòt damaturism ladan l? Eske w wè sa ta parèt? M pa menm gade amateurisme lan, men m gade yon fòm de Yon fòm de, m pa wè ki non pou m ba li. Diresponsabilite. Paske ou pa ka fè yon bagay ke ou konnen k pa bon epi aprè sa w ap kontinye avè l. Ou kanpe dèyè l.
Ou fè yon betiz epi ou kanpe dèyè l, se ridikil tou senpleman. Fè erè a se imen. Men lòt bagay lan se ke m ap mande m poukisa a chak fwa prezidan konsèy la ap pale, yo mete aksan sou si yo jwenn mwayen nesesè. Gouvènman an di yo antann yo sou kesyon bidjè. Ou sonje yè, yonn nan, m ta ka di sekretè deta lakominikasyon gouvènman an di yo jwenn yon antant deja otou de kesyon bidjè a.
Ò, lè konsèy elektoral nan pale, l di si yo mete lè mwayen nesesè, donk y a pa de mwayen nesesè. Donk 120 milyon pa la? Yo pa kwè nan 120 milyon an. Tou senpleman piske yo pa tap gen reyaksyon sa a.
Kounye an di tèt ou byen.
Eske pèp ayisyen an, moun ki nan nivo ki pi ba yo, ki yo menm nan yon veritab kouri, oubyen le ti machann ki sou Dèlma a, ki nan ansanb de zòn, zòn le katye popilè, eske yo santi efektivman gen de avanse? sou le plan sekiritè ki fèt nan peyi an. Eske, eske yo santi l? Mwen m pa mande m kote m ye, mwen antouka m pa santi l. Men yè w te wè reyaksyon Sekretè Deta a sou kesyon sekiritè a notamman. Donk ou wè avèk zèl ke l t ap esplike w men avanse ke CEPE ap fè sou kesyon kalandriye elektoral etsetera. Men w te wè difikilte ke Sekretè Deta a te genyen pou l te gade kesyon, wè,

Ebe eh fè ke, ou wè nan ki nivo ke l pat osi alèz. Paske li menm kelke pa kanpay, mhm. menm ja avò, menm ja avè, menm ja tout moun nan popilasyon, la pou obseve ke pa gen avanse veritableman. E koun ya, kòm ou pral mandel, li menm pou l, pou l di de bagay ke l pa wè. Menm si l ta bese invente, ti la, men pa gen mwayen kanpay. Ou men, an gade l kon sa, an nou ta di ke, nan menm repons ke, e, euh, mesye Jira te bay lan, Li te eksplike ke nou pa ta ka mande li de rezilta imedya apre dè ane de degradasyon, sètadi se tout yon travay e g'on ansanb de aksyon li di ki ap poze. Admeton ke ta gen de aksyon ki ap poze, men kounye a ou ta ka repoze, m ta ka retounen l yon kesyon, konbyen tan nou dwe tann ankò?
E se sa k fè m te di l, Èske ils se sont en fait réunis et yo di tèt yo ke n ap fè eleksyon an, n pa bezwen ouvri wout yo. Wout nasyonal ki bloke yo, n pa bezwen louvri yo piske n ap fè eleksyon an konsa. Men se pa eleksyon pou, e pa nan zantral w ap fè eleksyon pou mete yon administrasyon nan kanpay. Non men, m mande si se konsa yo prevwa l. Se eleksyon pou yon peyi, eleksyon nasyonal. Paske, dan le ka kontrè, si se pa konsa yo prevwa l, poukisa Pa gen posibilite pou yo avanse, m pa konnen non. Men, m pa konnen gen lè o nivo teknik, paske m wè se, menm lè gen echanj yo, m pa wè entèraksyon, m pa konnen si mesye yo nan reji an.
Fò ta verifye èske yo nan reji an, paske m pa konnen si yo la. Ou konprann? E lè gen entèraksyon yo, m pa wè gran plan fèt, m pa konnen. M pa konnen, gen lè yo pa la. Fon koudèy pou wè si yo okipe, e pou yo ka vin fè travay lan. Paske di yo gen emisyon. Dakò? Mèsi. E, donk, m pa konnen, e, jan m t ap di w lan, se vre ke mwen m ta ka mande konbyen tan pou yo tann. E, kèlkeswa jan w vire l, gwo ansanb de moun ki deplase, lè komèsan, de moun ki te gen peti zantrepriz dan de zòn difisil, m ap mande m èske yo pran moun sa yo an konsiderasyon avèk antre lekòl sa k pral rive, puiske nan mwa, nan mwa septanb lan la a, nan mwa septanb lan la a, se kòmsi, se kòmsi, se kòmsi ou gen enpresyon rantre lekòl lan pa fèt pou moun sa yo, paske moun sa yo, non, non, non. Ou konprann? Wap gade li. Wi. E mentnan, janm tap di an, eske ki ekskiz yo pral jwenn pou pou ou met mete nan pòch ou? Ou pap bezwen itilize li. E map mande eske pral gen ekskiz yap jwenn pou famiy yo? Sa di de moun ki paka voye pitit yo lekòl ki ap kouri a goch a dwat. Donk m pa konnen ki jan yo pral fèl. Ou di mwen sèske gen yon altènativ. E ki ki sa dosye an ye? Paske on dirige pa an peyi avèk de dispozisyon, ke de dispozisyon, fòk gen de zaksyon. Konkrèt.
Men konbyen fotil de tan pou dispozisyon yo transfòme an aksyon? Kòm si pou mwa avè w, popilasyon yo kòmanse santi l. Ou santi gen yon amelyorasyon. Wè la nou pa di pou yo rezoud pwoblèm nan non. Pou gen yon amelyorasyon. Men si pa gen amelyorasyon, an fèt. Pa konnen men kijan w ka atire konfyans pandan sitiyasyon an olye l amelyore ou li ba w enpresyon l ap degrade. Omwen w ta fè di sur place, omwen w ta ka di bon ok gon bagay k ap fèt la, men la w santi l ap vin pi mal nan yon sèten sans. Men kèlke pa m panse dire, anfèt m anvi di direktè men se pito prezidan konsèy elektoral la Mesye Derosier, ou santi ke, gon bagay li te di la ki te vrèman etone m, li di kesyon eleksyon an se gouvèneman an. Wèl, li di CEPA e pati teknik lan. Poutan, CEPA se yon enstitisyon endepandant. Sètadi, okontrè, gouvèneman l ta pito ap akonpanye CEPA nan pwosesis elektoral la. Ok? Se tankou m ta ka di w, gouvèneman an li la kòm yon, kòman m ta ka di sa, se li menm k ap mete lojistik yo, etsetera. Men eleksyon an se lafè di konsèy elektoral pwovizwa. Men ou wè ke maten an, nan entèvyou, ou di mwens, nan patisipasyon prezidan konsèy la nan emisyon an, ou wè l t ap di w ke, bon, e se gouvèneman an k ap mennen an, eleksyon an, men yo menm y ap mennen pati teknik lan. M te yon ti jan pèdi nan pati sa a, ou konprann, e la m ap poze tèt mwen de kesyon, m di men, hey, ki sa l ye? E, ou te manyen kesyon, kesyon kalandriye a, ki deja mete yon gwoup moun deyò, lè m di mete deyò a, sa vle di moun sa yo deyò san yo pa t menm ko nan pwosesis lan ditou, sètadi kalandriye poko pibliye epi yo tou mete yo deyò. Ok, men gen lòt aspè tou fò n gade, an n di lè w wè konpòteman prezidan CEP a, se kòmsi l ap tann kisa gouvènman an ap di l, kisa gouvènman an ap fè, poutan se li ki ta dwe ap mennen kesyon an, kòmsi w ta dwe gen yon lidèchip di prezidan di konsèy. nan kesyon an. Donk mwen panse sa yo, eske se paske gen de not discordant antre CEP a avèk gouvèneman an, donk la ou te gen de bri ki tap mennen konsa, men nou menm la nou pa gen eleman nan men nou pou nou konfime l. Sepandan nou konstate malèz lan. E sou kesyon bidjè a sitou. E kesyon bidjè a, mwen te poze kesyon an la, si yo retire anviwon 130 milyon Pase se 130 milyon wi ki sòti kanpay. Lè nèg yo te mande 250 yo ba ou 120. Se 130 yo retire. Se depase la mwatye. Donk gon eksplikasyon pou yo ba nou ant CEP a avèk gouvèneman an gen youn ladan yo pou ba nou eksplikasyon oubyen tou lè 2. Mwen m panse gouvènman an fò fòse CEP an aksepte yon bidjè e CEP an vin santi l pa gen le chwa. Yo devan yon evidans aksepte sa gouvènman an di yo an. oubyen pèdi djòb yo. E anfèt, yo aksepte l. Men tanzantan, yo soulve l. Pou pèp lan pa di ke kòb sa a gouvènman an di li mete disponib pou yo an, pou pèp lan pa t di ke yo te deja montre ke l pa t posib, li te twò piti. Kounye an, alò, se pou n kapab retounen sou ansanm de dosye yè a lemisyon avèk Lucien Jurat, ki ta pale de endikatè. Men, ekoute, jodi an, nou ta ka kesyone konbyen teritwa ki rekipere kòm vrè endikatè? Konbyen moun ki deplase ki retounen lakay yo? Konbyen lekòl, sant de sante ki ouvè? Ou wè, se sou sa pou nou ta chita. Paske si Gouvènman an di nou, Men konbyen teritwa pèdi ki rekipere. Pa egzanp, yo te di nou, bon, ekoute, nou te pèdi Kafoufèy, nou te pèdi Kwadèboukè nèt, prèske dan son antye. Wè, tout zòn Kwadèboukè an nèt, yo di nou rekipere zòn sa a. E le pire se ke largiman avanse, le premye, an fèt, se te ansanm de moun ki retounen Solino. Men dan la reyalite, se kwa? Moun solino pat aksyon gouvènman an. Se mesye yo ki te di pou yo vini. Se mesye viv ansanm yo ki te di yo vini yo fè diskou tout moun wè yap gade. E sou plan sa yo respekte mo yo jiska mentnan yo poko retounen solino. Men gouvènman an di yo akonpanye moun pou retounen. Se di gen de fami ki te nan kan yo akonpanye yo ba yo de bagay pou retounen al solino. Men se pa yo menm ki rekipere Solino. Yo pa rekipere yon teritwa ki te pèdi. Okontrè, li miltipliye, li ogmante sou yo. Mm-hmm. Gen de jefò ki tap fèt o nivo de Kenskòf. Pou lenstan, euh, ou gen enpresyon yo kòmanse. Non, mesye yo te reprann.
Mesye yo reprann fòs. Okontrè, yo te reprann alofansiv, etc. E pi, yo kontinye ap fwape sou Kenskòf. Ki avanse, ki amelyorasyon gen?

nan Lakwa Peris, travèse Machan Desalin, pran tout zòn plenn Artibonit kote konn fè diri yo etsetera, rive Savyen, e yo travèse Latibonit lan pran Lyankou, travèse yon pati nan Sen Mak, sa vle di, si w wè gang Savyen an jodi an ansanm avèk Kokorat San Ras, yo fè yon sèl sou yon vaste teritwa kanpay. E teritwa yo kouvri a se yon bagay ki a lechèl de 3 a 4 mil kilomèt kare. Sa vle di se yon vaste teritwa. Yo kouvri jodi an. An plis, gen Lyankou, ap gen Mouri, m ta pral di. Mouri a, detanzantan ou wè nèg Taliban yo ki nan Mouri, y ap etann espas pa yo a, e y ap kwense Akayè nan mitan an. Sa vle di w ap wè Akayè, ti kal Akayè ki nan men nèg kowalisyon yo, se pa menm Leta ki kontwole l. La n ap pale de gwoup kowalisyon, de lòt gwoup nèg ame ankò.
ki pa des otorite e konstitye, ki gen zam nan men yo. Men kounye an, lè n fin soti nan sekirite an la, Mackenson, avèk tout kesyon ke n poze, èske ou santi n prè pou eleksyon? Paske gen anpil moun ki ta ka gade l, ki di, si y ap bay yon repons a kesyon sa, èske nou prè? Èske Ayiti prè pou eleksyon? Gen de moun ki di, yo santi majorite moun dakò eleksyon. Kounye an koman lap fèt? E ki abit kap abitre match la? Wè koman eleksyon ap rive byen òganize? Eske abit lan endepandan? Oubyen l depandan de kiyès? Eske gon gwoup nan pouvwa ka favorize? Kijan l pral fèt? Paske enkyetid lan se selon gwoup moun se pa eleksyon yo pa vle men se kijan se posibilite yo pa wè yo di kèt men wi nou vle eleksyon men kòman l pral fèt pou ki zòn paske sa pou moun yo konprann efektivman gen dan de departeman li pa menm jan ak pòtoprens men fò moun yo konprann pa egzanp le plato santral le departeman di santre lakay mwen Gen kote ou pa ka di ou al òganize eleksyon. Leba Plato Santral, Mirbalè se yonn nan kote ki gen kantite moun ou ta ka konsidere l kòm chèflye.
Ba Plato Santral. Ba Plato. Ba Plato. Wè.
Wè. Se chèflye an. Ou ta ka di se. Se tèt an tèt de liste. Kote gen plis moun. Konpren tout jan vire l. Apre.
An tèt de potans. Mirbalè ap monte sou enchantèt de potans. Ou pral pran Sodo. Depatcha. Mirebalais demanti pidi. Laskawobas gen presyon sou li. Exactement, gen presyon sou li. Savanèt, sa vle di, Laskawobas, Savanèt gen gwo presyon sou li. Batis, ou gen presyon. Un petit peu, men Bela, kote ou ta ka di ki plis ou mwen se Belader e Batis. E Batis, nan ba plato a. Nan ba plato a. Boukan kare gen yon pati ki gen yon presyon sou li. Laskawobas ak Savanèt gen presyon. Gen presyon sou li. E Mirebalais ak Sodo se demanti bile e Gang yo te anonse yap kite Mibalè, pou enfòmasyon gran piblik lan se pa vre. Yo pa kite.
Yo la. Wi yo la. De moun ki pase ki wè yo menm kote yo te chita avèk gwo zam yo nan men yo. Yo la. Yo la. Yo pa desann anba Bon Kabrit. Yo la. Ki sak pase nou pa konnen. Yo just la. Men nou te wè yo fè pa konnen manifestasyon, di wi, lapè etc. Yo la. Jiskaske le mèr de la vil Majistra Lochard fè deklarasyon li di li pap bay sipò l avèk bakòp feray. Donk bakòp feray pa egziste. Yo te di yo dezame l tou sa.
Wi.
Mentnan kounye an, malgre yo dezame l, alò bakòp feray lan se yon gwoup de sitwayen nan vil la, angaje, ki di yo pap kite bandi touye tout moun. Kounye an, yo.

Lè m di yo fente a, yo fente popilasyon an, yo fente otorite Mibalè yo, yo fè dezame sa yo te gen kòm defans lan, yo menm yo rete. Sa di kelke pa, e di pwent vi militè, an tèm de taktik, son gwo kou. Wè, an gwo kou an tèm de strateji. Sa di, m fè yo depoze zam ki nan moun nan, mwen m rete avèk zam mwen nan menm. Sa di, jodi a, m gen epe dam, m gen epe a sou ou. Sa di, fizi nèg yo pwente sou tout moun nan Mibalè. E sa ou mande jodi a, ap jwenn ni. An tèm de strateji, son gwo kou. E se sak fè ou wè yè, m te mande e sekretè deta la kominikasyon an, ki jan dosye sa ye? E li te di ou ke li poko pran konesans de ki sa kap fèt sou li, si gouvènman te okouran, etc. Donk, an n gade yon vil avèk enpòtans li, yon vil ki Mibalè. E pa bliye Mibalè se youn nan metwòpòl, si w vle, ki. ki genyen nan rejyon Plato Santral la ki ap kominike avèk lafwontyè ayisyano-dominikèn. Sa di, se yon vil ki gen yon enpòtans estratejik. E si w remonte nan listwa, Kanpàn, depi nan istwa Sendomeng pou w remonte jiska jodi a, Mibalè te toujou yon zòn estratejik. E si w al li tout istwa batay endepandans etsetera, batay antre Fransè, Anglè, Espanyòl, Mibalè te toujou yon vil estratejik. Stratejik poukisa? Paske l sitye l nan yon kawfou kote ke non sèlman se yon vil an tèm de defans ki trè byen ka defann di pwendvi militè, paske pou sa w ap sòti Pòtoprens pou w atenn Mibalè ou oblije monte mòn nan. Anyway w ap monte mòn nan.
Donk dikou li byen plase. Yon moun ki gen pozisyon mòn nan l kontwole l, pa gen okenn mwayen pou rive sou li pa Mibalè si w ap pase pa lwès. E si w ap sòti sou Latibonit tou, enben gen de zòn fò w gen de levye fò w sote. Fòs yo te Sodo, etc. E mwen menm, m t ap gade estrateji gang yo lè y ap fè konkèt Mibalè a. Yo kòmanse sou Sodo, y ap met presyon an, yo kontwole l. Epi mòn nan y ap monte l ti kras pa ti kras. Epi y ap, tanzantan yo fè yon peze sou Mibalè. W ap wè mòn nan, jodi a ou gen dwa wè yo a 10 mèt, epi demen yo pran 20 mèt. Yo pa pral vit non, ti kras pa ti kras. Epi polisye yo just abandone, epi yo pran kontwòl mòn nan. Yo poko janm desann. Yo fon bon ti tan nan mòn nan, yo la, yo konsolide, y ap voye espyon yo sou Mibalè, y ap voye degrenn nèg, etsetera, epi apre sa yo desann epi yo pran kontwòl li. Mentnan, ou konn sa k nan sa k entrige m nan kesyon sa a, Kanpan, sè ke gwoup bandi yo, yo gen estrateji Leta pa genyen.
Non, èske Leta pa genyen? Leta petèt. Amwenske estrateji Leta avèk estrateji gang yo se menm li ye. Se, se, se biza men ou gen enpresyon Leta pa genyen. Men leta di li genyen. Leta di yap travay. Leta di yap mennen operasyon. Leta di yap goumen pou bay sekirite. Men mwen avè w kòm sitwayen.
Pa kouri a goch, pa kouri a dwat, rete. Nan kan pa n nan.
ZantralNews Haïti, Pa di w pa t konnen, yon nouvo kreno sou rezo sosyo pou laverite fè eko ak Prezimon Jan Di Marco san fòs kote pou n pale peyi. Ak Kanpagn Jozèf, nou deja nan kanpagn nan. Verite a leve kanpe chak jou. Nou pap kouri agoch adwat. N ap rete nan kanpagn nan. Zantray News Ayiti, n ap fouye zo nan kalalou sou yon nouvo espas analiz, refleksyon pou laverite triyonfe. Emisyon Deba Piblik se chak lendi pou rive vandredi, dezè pou katrèdlaprèmidi. Nan Deba Piblik, se analiz politik, ekonomik, kiltirèl, sosyal, nasyonal kou entènasyonal, kote pawòl la pran sans san konplezans. An dirèk sou tout platfòm Zantray News Ayiti, n ap fouye zo nan kalalou. Pa di ou pa t konnen.
Èske w te konnen pou eleksyon k ap vini yo, Konsèy Elektoral Pwovizwa a deside l ap fè enskripsyon elektè? Kisa ki enskripsyon elektè a? Enskripsyon elektè a se etap ki pèmèt chak sitwayen ki gen dwa vote enskri sou rejis elektoral la pou l ka patisipe nan eleksyon yo. Se dekrè elektoral la nan atik 55 li ki fè egzijans sa. Ak dekrè sa, kat idantifikasyon nasyonal la pa sifi pou yon sitwayen vote nan eleksyon yo, li dwe enskri sou rejis elektoral la. Ki jan enskripsyon elektè ap fèt menm? Pou yon sitwayen enskri sou rejis elektoral la, l ap prezante l nan sant enskripsyon ki pi pre l la ak kat idantifikasyon nasyonal li. Yon ajan sekirite elektoral ap akeyi l pou mennen l devan yon ajan rejis elektoral k ap gen pou verifye si kat li a valid. Verifikasyon sa a ap fèt sou enfòmasyon ak idantite mèt kat la gras ak anprent li. Apre verifikasyon, si kat la valid, ajan rejis elektoral la ap anrejistre sitwayen an sou rejis elektoral la epi remèt li yon fich ki se prèv enskripsyon an. Ki rezilta enskripsyon elektè a ap pote? Enskripsyon elektè a ap pèmèt Konsèy Elektoral Pwovizwa a prepare yon rejis elektoral ajou epi fyab, k ap bay yon lide egzat sou ki kantite moun ki pare pou al vote nan eleksyon yo, yon mannyè pou KEP a ka fè pi bon planifikasyon. Kidonk, yon sitwayen pa dwe tann dènye moman an, li dwe enskri depi jodi a pou vwa l ka konte demen.
Toujou sonje, nan sant ou enskri a, se la w ap vote jou eleksyon yo. Pèsonn p ap ka enskri de fwa sou rejis elektoral la, yon moun ki ta tante fè sa, l ap tonbe anba sanksyon lalwa. Se te yon mesaj Konsèy Elektoral Pwovizwa.
Grenadye kote nou! OAVCT, Ofis Dasurans Veyikil Kont Wotyè, deside akonpanye kliyentèl la pandan tout peryòd koup di mond lan ak yon spesyal ki batize Omaj ak Grenadye yo. Direktè Jeneral OAVCT a, Maitre Pierre Jocelin, ak tout ekip gouvènman an deside kanpe rèd kon ke makak nan do seleksyon nasyonal la. M pa ba w manti! Vin tande koze! Sòti lendi 22 jen pou rive 22 jiyè 2026,

Zanmi nou toujou diw sa OAVCT ap toujou bò kotew pou yon pi bon sèvis Ayiti leve ego.
Deba piblik Pou yon deba ki gen pwofondè.